Jodi an nou la, nou sou yon santye E avèk yon ayisyen poze loun ti kesyon Kisa ou panse de bay imigrasyon sendomeng nan ou pa pè? Alò,
mwen mwen dekabab di imigrasyon se pi gwo Panse pi gwo malè ki te kapab egziste pou mwen Andan repiblik dominikèn nan Sa koz Yo gen pa sa kòm se gon gason wap travay ou pa menm atann atann ke se yon gason ap parèt sou ou pa egzanp mwen menm la ki nan yon eta m kapab di ki vreman deplorab e byen ke m gen dwa ap travay nan yon zòn m pa atann ke se yon gason ap pase alò m santi se yon pi gwo onte li kapab ye pou mwen pou m wè yo banm kou sa pou yo wè m ayiti pou mwen m ap parèt nan peyi m antanke

M te ka jwenn, m te kapab jwenn posibilite pou m te kapab jere afè bay papye a men se pa yon bagay ki osi fasil. Se sa k koz mwen travay an menm tan mwen pè. Ou pè pou kisa w pè a? Paske m pè paske akoz jan imigrasyon fon l ap vini avè l. Se poutèt sa m pè pou l pa fè m vòlè. Pou yo pa pran w lòt jan? Wi men eske yo pran moun devan w deja? Alo non, bay sa pou vin. E mwen pa gen 2 zan nan peyi a, m wè imigrasyon yon sèl fwa. Sa k fè m wè l se nan yon konpayi olye mwen t ap travay, pandan m anndan epi m wè y ap pase deyò a. Ok, men yo pa nan travay lan yo te vini? Non, yo pa gen aksè pou yo te kapab antre nan travay la paske konpayi a se yon gwo konpayi. Jiskaprezan pandan 2 zan ou gen isi an, Ou poko janm nan pwoblèm a imigrasyon? Mwen poko janm gen pwoblèm a imigrasyon. Men ou pran prekosyon? Mwen pran prekosyon anpil. E yo ou tande y ap bat Ayisyen, yo pa bat ou? Non, sa poko rive m. Sa poko rive w, yo pa bat ou? E ou pa gen moun ou ke yo bat? Menm gen yon lòt patnè la, patnè w ap fè yon ti pale? Wi, misye kapab pale, fè yon ti pale avèk nou paske se kòlèg mwen l ye. Vin non, vin non. Wi, men nou gen yon lòt Ayisyen la. Ou konprann? Ki nou pral fè yon ti pale avè li. Bonjou, se ki jan w rele? Non pa m se Luther. Luther?
Wi.
Ok, ki sa w panse de afè imigrasyon an nan bagay Ayiti an? Sa y ap fè Ayisyen yo? Bon, m panse ke se yon abi. Ou panse se yon abi? Wi. Pou ki sa w di sa konsa? Premyèman, m te antre la viza mwen nòmalman. Men apre yon mwa, m ilegal. Paske fòk gon chèk pou peye chak mwa. Wi. Donk se pa pwoblèm chèk lan sèlman ki pwoblèm. Se ki kote yo pa mete anèks kòm si patou pou ta al peye chèk yo. Sa son lòt pwoblèm. Men se ke distans pou ou soti la pou al jis sou fwontyè lan. Donk sa pote yon dekourajman. E pou wè prèske tounen Ayiti. Donk mwen panse ke si yo te fasilite nou tach lan li te ka ankò mye. Ok.
Apre sa, men ou poko janm gen pwoblèm a imigrasyon? Sambo gen problem gras a Dye. E yap bat ayisyen ou pa gen pwoblèm poutèt avèk ayisyen ke yap bat lan? Donk sam te kapab di nan tout sa se ke se nou menm ayisyen ki pou ranmase karaktè nou avan tou. Ok. Paske m panse ke si lakay te bon yo tap respekte w menm. Wi, sa son fèt nòmal. Si w te gen gouvènman. Egzakteman. Pa sèlman gouvènman, si gouvènman nou yo te konn travay tou. Wi si w te gen gouvènman ki te dèyè do w, sou si yo te fè yon bagay yo konnen gouvènman an t ap pale, t ap fè bagay, yo t ap respekte sa. Epi pwoblèm ki genyen an, gen yon konpleksite tou ann Ayiti pa rapò, gade mwen menm m vin la paske non sèlman se sa yo ban mwen sèlman pou m fè alò e sou sitou sou sou parèt sou vin pase kòm ilegal e donk
Ayiti nou pa t ap fè l.

Donk, pran karaktè nou, pran peyi an men. Si n pa ka dirije l, bay yon moun ki kapab dirije l, dirije l pou ke sa ka fèt kòm sa dwa. Paske, si ou pa respekte tèt ou, anndan lokalite kote w ap viv lan, kèlkeswa kote w ap pase, ou pap gen respè vre. Bon, petèt lajan ka ba w respè yon ti pe, men, vrèman, lè y ap pale ayisyen mal, mwen sa m di w lan, sa ouvri je tout moun, paske ou menm ou pote non nasyonal. Men, bon m poze yon kesyon, se pa jou yo peye w, pa semèn oubyen pa mwa? Donk, sa pral depan de, de travay ke w ap fè a. Tankou si w ap travay nan yon konpayi, m panse ke yo ka peye w pa chak 22 jou, chak 15 jou. Men si w ap travay e swadizan nan Chilip, sa vle di, e Chilip lan se travay, se yon travay e jounalye ke li ye. Travay pa jou. Donk, sa ka rive. Sa ka rive ou travay ou yo peye ou pa jou, men konsa tou yo gen dwa peye ou chak wikèn. Ok, men pa jou an konbyen kòb li vini pa jou konsa? Donk sa pral depan.
Sa depan. Wi, sa pral depan de kapasite ou e ki moun wap travay. Ok, banm yon. Bon 1000, 1200. 1000, 1200 pa jou. Ok, men 1000, 1200 pa jou. Son ti koum bon ti kob pase sou fè 30 jou li bon plis ke 30 mil peso. Wi bon pa rapò a goud lan wi men pa rapò a peso an konnen. Wi men pito sa tan se pa sa. Bon pito sa paske nou menm nou fyè paske nou gon bagay kanmenm nap fè nou redi a fòs nou pa fwe men na fè moun sou nou mwen se ke sa trè se pò tan. Ok kòm bon nou ap travay map kite w ale bon poze m sou dènye kesyon lè fini. Ok mèsi byen wè so. Nou fin tande misye. Ou menm se pa jou touche tou menm. Ah Aloyse se pa jou mwen touche.
Ok ret tann mwen. Misye prale misye se dlo lap bwote pou lal depoze nan yon doum. Lèl rive nou pral a misye pou moutre ou jan misye ap bwote dlo nan doum nan. Misye menm li menm se se sab se grave lap ranmase pou l pote ale devan. Se travay sa misye ap fè. Dans ce cas pou travay sa wap fè an konbyen kòb ou touche pa jou? Alò e jounen nou nou menm ki se ajoudant m mèt di w nan tarif m te ka mete l se 1000 pèso. 1000 pèso pa jou. Wi men pafwa nou jwenn.

Si gen yon semèn ki sot pase la a m fè l entel kouche lakay mwen, se semèn sa a m te kapab di w m jwenn kèk ti aktivite mwen fè. Ok.
Men nou, ou rete nan kay isi, ou rete a moun oubyen ou rete pou kont ou? Wi alò m ap viv ansanm avèk konfrè mwen, se yon kòlèg mwen, nou se.

Wi se chemen an sa Nou manje Depi wap travay wap manje Ou gen libète ou Ou konprann sa ou pap depann de moun pou ki pote yon moso biswit ba ou Non se sa Ou mèt voye moute wi Pase m wè bòs la tap gade ou konprann Gade Sa di ke se misye fin pran grave yo Kounya l pral pote l ale pi devan Konprann Li pral pote l ale pi devan Pou l al jete Sou Nou te di misye, nou voye misye ale, misye ale. Misye pral voye jete. Wè, misye jete koun ya son pil sab misye ap rempli devan kay sa. Se misye kap frape, wèn kap mete grave yo. Pase kay konstriksyon an, men konstriksyon misye ye an. Le fini, men pil sab la, lap mete l pi pre. l ap pran nou kote pou l depoze nou lòt kote. Sa nèg yo ap fè la kounye an se se kap e bwa y ap mete kounye an pou y al fè pou y al vide mòtye ou konprann pou y al sere tankou fè yon sentiwon pou mi yo yo mete an. Sèdike nan pati sa se 2 moun. ki ladan li ou gen misye ou wè fè an y ap mete an ki trè zenpòtan y ap mete fè an ou wè se sentiwon an ou wè se di ki nèg sa yo se bòs pwofesyonèl yo sa se gwo bòs lan k anlè an ou wè tèt li mare ou wè he he he l ap gade misye voye salye nou Ou konprann? So, m pa konnen talè nou pral mande m si l ka fè yon ti entèvyou tou piti pou 2 segond. N ap kite nèg yo frape, y ap voye bote. Sa nou te pwomèt ou, patnè sa a k ap vini avèk dlo an, kòm mwen te di w misye li menm se dlo l ap bote, yo pa gen dlo ki pre yo, misye ap vini a sab lan, sa k dèyè an, li vini avèk dlo an pou l al vide lan doum nan. Men ni, misye menm se gravy lap mete, se nèg sa yo, nèg yo travay di, konprann, se pa ranse nèg yo vin ranse nan sendomeng, men doum nan, ou wè misye ap vide dlo nan doum nan, misye se doum sa lap plen, ou konprann, misye pran li, e fini, pou l vide nan doum nan, konprann, se, se sak gen, konprann, lè w bouke w pran w ti repo, e pa sa? Wi, m panse se sa. Wi, ou pran ti repo ou konprann, so nou oblije. Lè sa, sa a plen kounye a ou fini avèk sa.
Kounye a lefèt ke ou fini avèk sa, kounye a sa ou pral fè la kounye a? Donk nou pral fè dega pou ke nou base a, alò dega a son fòm de Mòtye, nou pral bwase mòtye a. Nou pral bwase mòtye? Wi, pou nou base a. Wi, pou nou mete l anba anlè yo. Alò, anpil moun minimize konstriksyon. Wi. Alò. M pa renmen twò vante tèt mwen pou m pale avèk nou. Mwen m se yon jèn inivèsitè. Alò Ayiti, mwen kwè m etidye syans ekonomi. Men isi, sou ou konnen pa rapò avèk papye yo, e nou souman m pa t vini pou m te ilegalize yo. Tande byen, misye se yon jèn, eskize frè m, misye se yon Yon nèg ki tap etidye nan inivèsite, ou potko, ou pat gradye, ou poko gradye? Alò m potko gradye. Misye potko gradye, misye te nan inivèsite, misye ap etidye. Mwen te gen yon sèl devwa pou m te remèt nan dènye ane. Wè, sè di ke misye la nan Sendomeng, misye se travay lap travay. Lesansyèl dè choz, e, m panse ke konstriksyon nou inyore li, men se youn nan bagay ki trè enpòtan. Donk, e, byen ke peyi an pa bon nan moman, men m panse ke lè peyi an amelyore, m tap ankouraje chak. Jèn, sitou chak dyaspora, donk pou yo fè menm jan y ap fè isi an pafwa. Peyi nou bezwen konstwi tou, ou konprann? Wi. Gen anpil bèl bagay ki pou fèt nan peyi nou, e m panse ke se sa, se youn nan bagay k ap leve figi peyi an, k ap fè respekte li. Donk m panse ke li t ap enpòtan e pou ke nou. Nou fè peyi nou pou nou bay jèn konsa travay. Bon men ok pa gen pwoblèm. Ou mèt al frape wi. Ok. Pase. Bòs la ou pap fache ak misye le fè ke li ban ou yon ti entèvyou men? Non, m pap fache avè l. Ou pap fache avè l. Paske sa, sa n ap fè an li gon, li gon enpòtans paske lè mwen depoze li. nan rezo sosyo yo le mond antye wèl se pa tout moun ki vin isi se pa tafya yo vin bwè se pa vòlè yo vin vòlè se pa bagay e nèg se travay yap travay se avèk konesans ou ke wap travay sa vle di ke e sak fèm eseye fè sa a ou konprann sa di ke lè moun nan fon bagay mal yo metel nan televizyon men lè moun nan fon bagay byen tou fòw metel nan televizyon tou ou konprann. Men ou pa janm gen pwoblèm a imigrasyon frè m? Mwen non.
E ou menm lòt frè m nan? Non. Hein? Non. Ou pa janm gen pwoblèm a imigrasyon? Ok se kenbe dousman ou konprann pou ou pa gen pwoblèm. So bon sourè k ap koupe a se misye ki an. ki an chaj santye an konprann sa vle di ke mwen byen kontan nèg yo pa vle problèm a imigrasyon bon le plus souvent nèg yo e travay yap travay yap travay preske chak jou so pa gen tan pou yo al nan flannè ou byen al nan dezòd ou byen bagay konsa so nou byen kontan nou te fè ti bagay sa nou pale avèk nèg yo bon nou kontan anpil epi Nap wè nap pale. Ayiti l soti tou. Tout soti ayiti yo vin ap travay. Yo vin ap degaje yo pou yo wè sa yo kapab fè pou fanmi yo. Yo gen mesaj pou gouvènman pou wè si gouvènman ta. yon ti jan ankadre yo, malgre yo nan yon peyi etranje, pou gouvènman te ka ankadre yo, pou yo te konnen sa ki kapab fèt, pou yo ka pa matirize yo. An, le plus souvan, yo pa soti, malgre yo pa gen pwoblèm a imigrasyon, paske yo pa soti, yo pa... Ale deyò, yo travay prèske chak jou. Wè y ap vini. Sa se kofraj jan misye ap fè la a pou pou l ka fè sentiwon an. Ou konprann? So nou la, nou ankadre yo, nou vin wè yo. Nou. Pale ave yo, nou tande pwoblèm yo, defwa yo bezwen yon moun pale ave yo, yo bezwen yon moun pote atansyon a sa yap di an, pou yo kapab konnen ke yo pa sèl, yo pa pou kont yo. Nou chita, nou pale, nou fè entèvyou an, nou fèl san filtre, nou fèl san ke nou pap fè montaj, nou pap fè anyen. Janl filme an a tout erè an a tout fot yo se konsa nap ba ou li a tout son yo se konsa nap ba ou yo ou konprann e konsa ke yo menm yo vle ke l ale tou ou konprann se pa yon bagay montaj ki fèt se vre yo vi yo pa trè byen isi nan sendomeng men l pi bon si ke yo te ayiti. Se sak fè ke yo la, sa se santye an, yo la yap travay apre santye sa, lè yo fini yo pral sou yon lòt santye, ou konprann, tout santye sa yo gen moun kap travay ladan yo, men jodi an se pati pa ayisyen an nou nou eseye filme tou pou nou moutre nou kijan ke ayisyen an ye. Ok. Merci byen, mwen byen kontan ke nou te ban mwen ti opòtinite an m antre lakay nou pou m montre nou vi an nan vi Sendomeng nan. Non pa mwen se Frantz Torchon. Mwen di nou mèsi e a la pwochèn.